nan lokalite Wòch a Bato ki sitiye nan depateman Sid peyi Dayiti. Li soti nan yon fanmi ki gen 8 moun ladan l, manman l, papa li, 4 frè epi yon sè. Pami yo, Achil se dezyèm pitit fanmi an. Li son kretyen.

Grande Sœur Wòl Vida Achille Achille s on chantè, rapè evanjelik. Non pa m se Wickendy Achille, m se ti frè Achille Wòl Wid. Achille s yon atis. Verdieu Wòl Fromeo M se kouzen atis la. Mwen se Achille James, ti frè Achille. Achille s on atis. Souvan m wè wout ki dwat la devan m nan kwochi a m fè m gen anpil bagay m fè anverite m pa konn. Lè Achille ap chante Ou trouve son fiyète pou tout moun nan fanmi an. Elèn chante mwen beni fanmi lan beni. Erika lajan ou byen fi bèl fanm jwenn yon òf ki bouche. Achil son pasyone.
Achil se yon jèn ki renmen mizik anpil. Depi piti mizik lan gen lan sanl. Pareil li konn ap mache nan lari lap chante, lap danse. Aya Achille Achille pa konm si pa yon moun konsa. Epa epa paske epa pandanl vin gran li renmen mizik li depi piti. Depil piti lap chante legliz.
depi dizan. Souvan m wè wout ki dwat la devan m nan kwochi a. Pou kèk lòt moun, li gen yon detèminasyon, yon pèseverans enòm ke menm li menm dèfwa li pa ka kontwole. Pou tout tan m fè ansanm avèk Achille, tout sa m ka di de Achille se ke se yon moun mèt di w m konnen ki pèseveran. Se yon moun m konnen avèk sa l vle a, L ap bat pou l fè tout sa l kapab pou l jwenn li, pou l rive pou l rive ladan l. Se yon nèg tou m konnen tankou w, li p ap nwi tankou w pou sa moun ap di tankou de sa l ap fè paske se li l se li l bezwen se li l ap fè pou l rive. Mèt Doussaint yon nèg a kè, sa se sa se sûr.

Paske li se yon moun ki entelijan. Menm ke wè map etidye li menm li pap etidye, li toujou fè pi gwo pwen pase m. Vin sans efè, djab ap fè frekan avè m. Map priye w pa pou kras, map priye w pou m jwenn gras. Kèk moun nan fanmi an, Anchil pat dezòd ditou. Pou dezòd la, li pat dezòd. Humm al k wèl non. Ki ti gason ki pat dezòd? E nan sosyete ayisyèn nan, yo toujou fè kwè ke timoun entelijan toujou dezòd. Sa k fè pou kèk lòt moun nan fanmi an, humm.
Li te renmen jwe foutbòl, li dezòd, li fawouchè, ou konprann? Si l jwenn yon moun la pou l bay blag avè l. M konn bat li plis. Papa konn bat ou, papa ap bat di lè l pran l, men papa pa bat tanzantan. Rone mwen ak manman tanzantan m ba l yon sabò.
Depi nan piti w ap grandi, ou pa ka ba dezòd ti gason.
Pou dezòd la, li te dezòd. Bon, manman m gentan pa t konnen, papa m gentan pa t konnen men nou menm avè l la, nou ka di w li te dezòd anpil. Selon kèk nan frè l yo, li te anbisye anpil, sa vle di li pa kontante fasil. Se poutèt sa, li menm te gen yon ti non gate ki. Lè l te piti, menm ke w ba l sa w ba li an, l pa kontante. Sa fè yo te ba l yon non ti non, Toutou, jamè kontante, paske l pa tout sa w ba li, li pa kont li. Li visye anpil. Visye a, bon l visye.
Men, sa pa t anpeche fanmi an toujou rete soude.
Nou pa m pa janm jalouz de sa l ye a paske nou toujou nou renmen lòt ase nou pa jalou. Nou toujou tankou lè yo konn wè nou yo di ki jan fanmi sa ye konsa paske nou pa janm nan kont antre nou. Men m ta renmen m te toujou di sa fanm sa atis paske m sanble a misye anpil e misye gen anpil talan. Sa vle di ke si m atis tou konsa tou m panse fanm ap kouri dèyè m tou paske ou konnen lè fanm ap kouri dèyè w se sa bon. Tande yon vwa k di m depeche m kò m fin deseche tout sa m fè kont mwen pa lòt ke rezilta peche m. Men jiska prezan, yo kwè nan Achil paske yo wè anpil avni nan li. Mwen kwè gen avni paske gen moun ki pa t panse l te gen talan ki vin dekouvri sa. Sa te vrèman vrèman vrèman fè kè m kontan. Wi, m wè avni. Paske dèfwa gen mizik li konn fè, m konn ap tande mizik li, sa konn fè m panse pou li pi devan. E tout souwè yo pou Achille.
M ta renmen pou l kontinye chante pou Bondye e m ta renmen tou pou l pote fri nan tout sa l ap fè. M mande pou Bondye beni li, sa l ap fè a tou pi devan pou l pi gran. Sa m tap m tap fè l lan sè ke se pou pou l rete lakay Bondye pou Bondye ka gide l paske anpil atis kap chante genyen se biznis genyen se chante yap chante pou chante mwen m pa ta renmen pou l youn ladan l mwen ta renmen pou l sa lap fè a pandan lap beni moun nan pou li menm pou l gen lakay li epi pou benediksyon an chak moun ki tande mizik lan si yo te gon bagay kèlkonk yo bay yo tap domine pou mizik la atravè mizik la pou yo beni. Pou sak tap domine yo pou yo ale. Se te zanmi w.
Mezilas Esperancia Celestin pou Ji Polo Show ki ap ba w randevou pou yon lòt ti koze ankò. Avèk yon kè ki sensè yon nanm fatige m vin kote w avèk lespri m toubante yon kòk plen peche m vin priye w avèk kadav spirityèl mwen ki bezwen vi m vin kote w avèk inikitem yo k te touye m ti

Di nou kiyès Archil ye? Ok deja map salye tout moun kap gade bèl emisyon sa map salye tout fan Gpolo show e se yon plezi poum nan kay lan e m salye tou e sè Esperancia e ou trè bèl e ya nou di Dye mèsi pou gras li fè nou e wi wi non an se Walwid Achille e mwen se kretyen Mwen fèt Wòchabato, nan depatman Sid peyi Dayiti. Mwen grandi nan vil Jeremi, depatman Grandans. E apre sa, mwen kounye a, bon kounye a m Pòtoprens. E m panse ke, m panse ke Achille, Achille se yon etidyan an agronomi. Achille se yon mizisyen. Achille se yon rapè. M k ap evolye nan sektè evanjelik la. E nou di Dye mèsi pou gras li fè nou. E nou ka pran plim, nou ka pran kaye pou nou rap, pou n preche levanjil atravè rap la. E wi se sa.
Ok, o nivo santiman kòman sa ye pou Rachid? Li gen, li poko marye, li fiyanse, li gen yon moun nan vi l deja, kòman sa ye? Eh Achil gon moun nan vil deja men m poko marye m poko fiyanse men m gon moun nan vil bloke nou m di m bloke nou
Ah sa tcheke medam nou tande m konnen nou wi ok alò blokis lan silvouplè Se pou blocus pou fan yo pa pa kontakte atis lan antan ke atis, men se pou yo pa kontakte atis lan antan ke pou pou pataje santiman avèk li ok se enteresan mwen renmen sa Achille anfèt. Nap rantre a fon nan eksperyans ou o nivo mizikal. Kòman sa ye? Ki pi gwo eksperyans ou fè antanke atis?
Bon, m ka di ke tout tout tout moman tout moman m pase nan nan antanke atis nan mizik. E yo se, yo se, se, se, se de bèl eksperyans yo ye. Men gen ki, ki, ki, ki pi remakab. E m jan m, e m sonje ke m ap pataje sa avèk nou, youn nan moman ke m te renmen, e m pa p bliye l tou. E mwen gen yon mizik ke m fè avèk Oky James ki titre Chanje Kan. E lè m fin soti mizik sa, m potko janm al jwe, al pèfòme live. Men m te gon zanmi e li te gon gwoup. Gwoup la t ap fete. E pi gwoup la gen plizyè moun. Chak moun ap envite moun. Misye misye zanmi m ye, m kolabore a misye. E m ap salye frè Mackenson Triodor. E misye te envite m nan konsè lan. E pi m ale. Rone, lè w rive nan konsè lan, chak moun, chak moun ki te envite moun y ap bat pou pase, men menm m parèt, m parèt epi m chita. Rone, lè w lan yon gwoup gen moun ki pli enfliyan ke yon lòt. E so a di ke y ap pran, yo pran lòt atis, sitou avèk envite, envite ki pi enfliyan yo. Men lè sa m, bon, Yo potko tande m vrèman vre, yo pa t konnen m. E malerezman yo te fè m pase nan avan dènye. Paske dènye mòso a se gwoup la ki te pral fè l pou fini. E lè tout moun te gentan fin ale vè 8 è konbyen, pwogram fini. Men m pa t dekouraje, m te pran mikwo a m chante mizik. M te chante yon sèl mizik ki se Chanje Kan. E pi legliz la te gentan vid. Pandan m ap chante mizik Chanje Kan, M wè legliz la refoule ankò. Legliz la replen, epi apre sa, lè m fin chante, piblik la mande pou m re chante mizik la ankò. E sa te frape m, e m te wè ke Bondye fè gras, si nou ka, nou ka, nou ka ekri mizik, nou ka, nou ka pèfòme yon fason ke Bondye, e tout glwa, Bondye ka jwenn glwa li. Epi, nou menm, nou menm ki se, ki se moun k ap tande, nou ka satisfè de sa. E, e lè sa a, m te, m te vrèman kontan. Se youn nan pi bèl eksperyans ke m ka viv nan mizik. Enteresan, enteresan, se, se ekstwòdinè. E felisitasyon, byen ke m pa t la nan moman an, men se enteresan. E, toujou onivo de eksperyans, ki eksperyans. ke ou twouve ki te pi dekourajan, oudiwens ki te pi move pou ou pandan karyè ou? Bon, kòm ou mande m sa men m pa renmen, m pa renmen pale tèlman de move eksperyans yo, paske mwen menm m pran tout move, tout sa ki yon moun ou jwenn ou twouve ki move, ki son echèk oubyen ki son yon difikilte sou chemen ou. M toujou menm pranw pou leson poum avanse men kòm ou mande m gen m gen anpil m gen anpil men m sonje menm jan m pataje yon bon avèw m panse ke li nòmal poum pataje yon move avèw tou e lèm te fenk soti mizik mwen premye mizik mwen an 2016 e mwen te pran mwen te pran mizik lan mwen tap pataje li nan radyo tou sa yo chache nimewo animatè tou sa yo m te pase nan yon radyo ki gen televizyon ladanl e. M te, m te, yo te fè m jwenn avèk yon, yon, yon animatè. E lè m rive kote misye, li rantre, li, li fè m antre nan biwo l. Epi, misye di m, sa k pase? M di l, la, m son jèn rapè e m ap evolye nan sektè evanjelik lan. So, m gon mizik k apèn sòti e m ta renmen fè l tande l. Apre sa, si li twouve li bon, li ka, li ka pase m nan emisyon l lan. Nan fason l ka ede m nan pou l ka ede m. Nan misye mande m èske m apèn kòmanse, m di misye wi m apèn kòmanse se premye mizik mwen. Misye di m konsa ke kòm mwen apèn kòmanse nou pap ka pale paske e tankou kòb pou l ta mande m nan m poko genyen. Epi m te m te sajman m te ale. M te twouve son m te twouve ke e li pa yon desepsyon non. M twouve ke tankou e pou pou anpil jèn atis k ap vini. Travay la anpil. Sak fè depi moun ou pa sa wap fè ou pa renmenl epi tou Bondye Bondye tou e gon misyon ou genyen tankou sa wap fè si wap fèl pou fè wap dekouraje men si wap fè sa wap fè a pa amou epi wap fèl tou paske ou konnen sa sa wap fè anndan anndan w li soti epi tout glwa se pou Bondye lè wap fè yon travay e pou Bondye m panse ke m panse ke e e wap ou pap dekouraje. Paske sa te vrèman frape m, apresa m al chita, m di sa m ap fè. Epi menm kote a m pa okipe misye, m al jwenn yon lòt. Jiskaske m bay moun pou m bay yo, video a te pase nan kèk televizyon, mizik la te pase nan kèk radyo. Men gras a Dye, 2016 a jodi a m la toujou e m fenk kare lan mizik, e m fenk kare la. Ou jèn toujou nan mizik. Wap grandi nan non Jezi. E nan non Jezi ou gen pou ou rive kote ke ou pat espere. E kote ke yo menm yo te panse yo te ka bloke ou. Wi, nou konnen ke mouvman rap la li pa gen, li Li rantre an Ayiti men nan lè ke l rantre an nou kapab di moun ki rantre avèk li yo yo pat twò apresye pa tout sektè an Ayiti. Spesyalman gen kèk sètèn famiy ki pat aksepte l e egalman sektè evanjelik lan Yo pa t aksepte l ditou. Kòman sa te ye pou ou pou w ran, pou w, antanke rapè, pou w te evolye nan legliz ou, nan lokalite ou antanke kretyen? E egalman kòman paran w te wè sa pou yo gen pitit yo ki vin rapè? Avan m reponn kesyon an, m p ap, m p ap, m p ap kite l pase pou m pa salye Jean Marie Papin, Jetro de Pritchez, m p ap, pou m pa salye frè Gab, Ki se moun sa yo ki te ki te kòmanse e ki pèmèt ke rap la rap la ka pase anpil kote kounye a, rap la antre anpil kote kounye a. E mwen menm m apèn parèt, m apèn parèt nan rap la, m te vin jwenn li la deja. E bon, ou konnen deja e manman m, m ka di ke fanmi m, m fèt nan fanmi kretyèn, se pa moun yo ki te ki apresye rap. Yo konnen ki ki sa rap la ye sitou an Ayiti, depi w rapè, depi w ap fè rap, e gon stil rap la gen ladan l. Sitou nesans rap kote rap soti tout sa yo. Epi ou rapè yon fason yo pran ou. E li pat osi fasil sitou pou manmanm e poum te fè rap la paske manmanm pa tande mizik rap menm depil tande rap li di fèmen radyo a e mwen k fè manmanm tande rap. E li tèlman tandel li patajel avèk tout dam legliz li tout sa yo vrèman apresye. Ya e li jiska prezan anpil legliz pa aksepte rap jiska prezan men gras a Dye. rap la kòmanse antre nan anpil legliz. E moun yo vin aksepte l, rap la se yon fason pou preche levanjil. E se yon fason ki pi dirèk pou preche levanjil. E m twouve ke mizik, mizik, ou ka chante mizik vrèman vre pou preche. Men mwen menm, pèsonèlman m twouve rap la, rap la dirèk, rap la pa gen pale, tankou menm ke w ap fè rap fransè men sa rapè a ap di w lan l di w li. Ou konprann? A di ke pa gen pase a kote pa gen bere. E ke e m twouve ke m twouve ke li e e rap la gen plas li nan misyon nan misyon yon kretyen. E mèsi avèk tout legliz ki deja ouvri pot yo. Ouvri pòt yo pou pou rap la. Pou rap pou levanjil preche a travè rap. Ou menm ki poko fè sa tou e bon si w vle bon ou ka toujou priye Bondye mande Bondye èske son bon ide pou pou kite rap antre anndan legliz ou. E m pa kwè Bondye, Bondye, m pa kwè Bondye ap dous ou move ide. E se sa, m panse ke pa gen anyen ki te kòmanse, men pa gen yon stil lè l te fèk parèt ki pa t bay pwoblèm. So, al di ke menm jan yo aksepte tout lòt stil yo kounye a, m panse ke rap la gen pou l aksepte tout kote nan tout legliz. Se sa m swete. E pi gwo swè m tou, menm jan Frè Gab genyen l, e yon lè tou, m ta swete ke pou rap, rap kreyòl la e rap evanjelik li. Enteresan, bèl pwojè. Tout a lè lan ou te site ou te site non yon atis ke ou chante avèk li. Men mizapa de atis sa a ke ou te site non l, kiyès lòt atis ke ou fè mizik avèk li? Wi, m gen plizyè m gen plizyè frè ke mwen kolabore avèk yo e m gen anpil tou mwen pral kolabore avèk yo. Gen m gentan fè men k poko sòti e mwen gen. mwen gen Sandy Almazor, mwen gen Wendy Nazer, mwen gen Oky James, Frè Sévère, mwen gen Frè Mackenson Théodore m te site talè a, mwen gen Frè Beethoven Chenet ke m soti dènye mizik mwen ki titre Fè m Gras, epi. Bon, m pa konnen si m gen m ba di. M panse ke m gen plizyè moun ke m kolabore avèk yo. Gen k soti deja, gen k poko soti. E mesye mèsi, mèsi pou kolaborasyon nou, mèsi. Sitou m ap salye frè Beethoven Chédel, m salye tout frè m yo. Tout frè ki te, ki chwazi kolabore avèk Achille, ki twouve ke travay Achille ap fè a, e yo aksepte l, e ki bay tèt yo kòm kolaboratè. Dakò Achille.
E ki pwojè atis lan? Ki pwojè mizikal atis la pou le moman? Pou kounya la, apre dènye mizik ke m sòti avèk tout videyo, ki se Fè m Gras ou ka al gade li sou youtube, mwen gen plizyè lòt pwojè ki an kou. Men, prefere mwen di nou tann sa k ap vini an, m poko ka di anyen, an nou tann, mwen nan kizin nan m ap prepare, prepare asyèt nou, mete kiyè nou prè, M panse ke nap jwenn pou nou manje.
E eske atis lan gen pwojè album pou pou yon peryòd ki defini ou di mwens ki poko defini? E bon konsènan album, wi m gen pwojè album sitou depi depi depi depi 2016 ke m gen pwojè album mwen ap m gen m gen album mwen ki ekri deja e m gen pwojè album pou m mete l nan palmarès mwen. Pou m konnen ke pandan karyè m te soti yon album, men paske m konnen, m konnen ke album pa tankou m pral vann album, paske sa pa vann fèt ankò, album pa vann ankò, album e pa pa fèt jan l te konn fèt avan. E paske anpil radyo kounya la pa, anpil anpil moun pa woule CD. A travè de teknoloji an k vin avanse la, kounya la se telefòn, se kat memwa, se bagay sa yo. So, m gen pwojè album e men m poko ka bay dat, m poko ka di anyen de li men Achille gen pwojè album. Ok euh si yon moun ta vle sipòte Achille nan pwojè album ni an ou di mwens yon pwodiksyon ta ta swete euh envesti nan Achille eske Achille ap twouve sa enteresan kòm òf ou pa? Pòt la ouvri byen laj kèlkeswa moun ki vle sipòtem ki vle edem reyalize pwojè album sa. E pòt la ouvri, depi ou vle ou ka antre an kontak avèk mwen, m panse talè konsa m ap bay nimewo m, avèk kòman ou ka fè, depi ou vle envesti, ou ka al tande, ou ka al tande mizik mwen, aprè sa ou fin tande si ou wè ke ou ka envesti, pòt la ouvri, men tèm ak kondisyon aplikab, se pa konsa konn di, egzakteman, m pa gen pwoblèm, mwen m sèvi nan prensip, m sèvi nan lòd, depi ou gen prensip, ou gen lòd, nou ka deal. Ok.
Ki miza menm si ke se pa ta pwojè mizikal, men ki pwojè atis lan dans le large pou nan 3 zan? Eh pwojè yo anpil, pwojè yo anpil nan 3 zan. Pa menm nan 3 zan menm. Bon chak jou menm chak pwojè m chak jou anpil. Malerezman yo poko yo poko ka reyalize. Men nan 3 zan anpil bagay, anpil bagay ap fèt. Tankou? Gras a Dye. Bon nan 3 zan Achille ap marye.

Kelkeswa stil kel chante kew renmen se kiyes li ye? Oh m gen, m gen anpil bagay m tande mizik anpil men youn nan rapè prefere m se frè gab misye m renmen misye anpil m renmen tande misye anpil misye se youn nan modèl mwen an bon kèlkeswa bon depi w rapè evanjelik ou ta sipoze gen misye kòm modèl ou vle ou pa. Male di ke youn nan modèl mwen la se frè Gab liye nan rap la. Men nan lòt stil yo m gen anpil anpil mizik ke m renmen anpil mizik pa sèlman mizik evanjelik men gen anpil mizik ke m tande e m renmen tou. Nan tout mizik ou yo eske gen yonn ou pi renmen se kiyès? Wi m renmen tout mizik mwen yo men mizik chanje kan lè m ap jwe l lè m ap tande l. Eskize m, lè m ap tande, lè m ap jwe li, se yon, se yon lòt bagay. M ka di ke si m gen yon mizik ke m, m santi m pi alèz, m fin ekri l apre sa m kontan, m ap kontanple l chak jou, e Chanje Kan li. Chanje Kan ke m fè avèk Oky James, e bon, ok.

M pap di sou nenpòt beat, men m ka chante sou anpil beat. A di ke rap la, rap la, rap la m fè l a kapela, e kèlkeswa stil ki vini an tou m panse ke e mizik li ye, e pou kontwole tout bagay ou, nòt ou, lanmou, m panse ke ou ka fè tout. Men stil, konsènan de stil ke m pi renmen, si gon stil ke m pi renmen, se e rap li ye. E rap li ye. E so m panse ke. M panse ke apre sa lòt yo, m renmen lòt yo tou e ya, depi e mizik li ye m renmen l.
Eske w gen yon beatmaker prefere? Si wi kiyès? Bon, ak tout moun m travay yo, m satisfè de yo. E m panse ke tout moun, tout moun m deja travay avèk yo ki se, m travay avèk F-beat, m travay avèk maestro Riché, m travay avèk e. Maestro Leloubi ke m pap m pap m pap manke pa salye. Maestro Leloubi se premye beatmaker ki fè ki fè ki koud beat pou mwen gratis san l pat pran kòb lan menm. Lè sèlman l te wè talan l te wè ke m ka fon mizik epi misye antre san misye pa mande m lajan misye met gaz nan dèlko l epi misye fè beat fè mizik lan pou mwen konplè. M ap salye Maestro Leloubi e ki se yon yon frè yon gran sipòtè m. M tap manke m tap manke pa site non l. Ya apre sa nou gen maestro G-polo e maestro Riche maestro G-polo e wi mizik pam se moun sa yo ki travay avèk mwen tout se preferem depi m poko travay avèw ou poko preferem. Ou gen plizyè prefere alèz. M renmen sa. Bann bay moun fè jalouzi la. M renmen sa. Si w ta vle yon chanjman nan sektè evanjelik lan se ta kisa l ta ye? Bon chanjman e pa mwen pou ta vle l non. Bondye pou ta di chanjman pase. E antanke lòm yo pap tande m. Ba byen al di ba yo pap fè l. Bon ou ka oze kanmenm. Hein?
Bon chanjman e bon chanjman se bon m pa chanjman posib wi chanjman posib paske e m pap di m pap di tout jan sektè evanjelik lan ye a li bon l ap mache nòmal si yon moun ta di sa konnen ou trè ipokrit men E pa yon sèl bagay ki mande chanje. Se tout bagay nèt. Tout bagay nèt rekòmanse a zewo epi pou n kòmanse avèk Bondye. Ou konprann? Pou n kòmanse avèk Bondye. Paske tout sa w fè san Bondye e echèk li ye. Ou konprann? A di ke m ta renmen ke lè yo di sektè evanjelik pou yo di sektè evanjelik tout bon. Ou konprann? Pou yo di lè w rive yon kote, lontan, lontan mwen menm m ap ouvè ti parantèz sa, lontan m konn al nan studio Depi e depi e kretyon w ye, menm ke studio a pa yon studio kretyen, yo gon respè enòm pou w lè w anndan wi. Wap wè nèg menm ke nèg ap limen yon sigarèt li pral limen l deyò li pa li pap fimen sou ou. Menm ke nèg ap bwè, nèg ap pap nèg ap ap pap bwè kote w li pral sot deyò al fè l. Te gon respè. Men kounye a la wap wè si w rantre nan studio la, nèg ap nèg ap fimen nan figi w, bon si w jwe lap ofri w sigarèt. Nèg ap bwè lap ofri lap lap lap. lap ouvè lap ofri w boutèy pou bwè si w vle e gen nèg kap pran pou bwè gen nèg kap pran sigarèt la vre so e nou vin respè a respè a pèdi respè ou konn yon moun te konn gen pou yon kretyen kounya l pèdi sou tout fòm so son bagay ki son son son sektè jan w di l lan sektè evanjelik son sektè ki ta sipoze refèt refòmate refòmate epi pou kòmanse avèk baz bon baz Bondye pou met Bondye lan baz la epi apresa apre tout bagay ap nòmal.
Ou dòmi, ou reve yon bagay ekstwòdinè rive w nan mond rap la. Pou ne pa dir, ou ta swete yon mirak fèt pou ou nan mond rap la. Se ki sa l t ap ye?
Mwen menm, kèlkeswa sa k ta rive m nan mond rap la, l ap nòmal. Paske m se yon moun, tout depi m vle yon bagay, m ap jwenn li. Depi m jwenn yon bagay, m ap. W ap wè m renmen mizik, m renmen rap, moun pap fèm kite l. A di ke, wap wè, m te ka kite deja. M jwenn yon bagay pou m kite. Pou m ta kite ni rap, pou m ta kite mizik, non, m pap kite l. E m son moun ki renmen, m trè pèsistan. E pi, tout sa ki ta rive, m ta dòmi, m leve nan demen, m jwenn yon bagay rive m nan rap la, m ap di mèsi Bondye avan tou, e m ap di tèt mwen mèsi tou. Ou konprann? E, e. E paske tout sa w, tout fri w jwenn, tout rekòt ou jwenn se paske w te travay. Depi w ap rekòlte se ke w te travay. Depi w ap ranmase se ke w te seme. A di ke depi w ta yon bagay rive m la, menm ou menm ou ka sezi, mwen menm m p ap sezi paske m konnen m te travay. Paske gen travay m ap fè ou p ap konnen. Ou konprann? Gen bagay m ap fè ou p ap konnen, gen travay k ap fèt ou p ap konnen, gen lè m, gen bagay tankou lè m seme yo ou p ap konnen. Ou ka jis wè rekòt la men w pap konnen. Ou konprann sa m di w la? Pou mwen menm se konsa m wè l. Ok.
Eske ou gen yon rapè menm si li pa kretyen ke w apresye ou di mwens ke ou ta renmen tankou l? Alò, lòske m di tankou l, pa tankou l sur tous les points paske si l pa kretyen se sur ke Ou pap chache la kretyente lakay ou. Ok. Men gen kalite, gen kèk lòt bagay ke l genyen ou ta renmen tankou l. Non, bon m pa ta, e pa, e pa ta renmen non. Apre, apre, apre frè Gab mwen di w kòm yon rapè evanjelik ke m renmen e ki s on modèl pou mwen, apre sa m gen anpil lòt nèg ankò m prefere ki pa nan, ki pa, ki pa kretyen. Site kèk. E,
m gen, m gen, m gen, m gen, m gen Wendy. M tande Wendy anpil.

ke m renmen tande, m renmen fason yo, ou konprann? Apa de sa, e bon m panse ke yo, e pa sa sèlman men, e non sa yo k vin nan tèt mwen pou le moman la. M gen, m gen a Wendyy, Izolan, ay misye, m renmen, m renmen fason misye, epi mizik misye, mizik misye twò cool, nenpòt ti bebe ka konn mizik misye. Ou konprann? Chak nèg sa yo m gon bagay m pran, m jwenn nan, nan atravè mizik yo. Ou konprann sa m di w lan? So mesye kontinye travay, m swete Nou vin jwenn mwen, nou rejwenn nou fon ekip pou n ka chante, pou n ka rape, pou n fè avansman Wayòm Bondye a. Wi, èske sa poko rive w ke w fin chante, ou fin rape alò, epi yo di w ke, Waww! Ou k sanble tèl ou tèl atis. Wi, sa rive. M konn al pèfòme yon kote, moun nan te deyò, lè l antre l panse se Frè Alexis ki anndan. Poutan, E wi, mam tap vle di a yo frè Alexis se youn nan preferem tou nan mond evanjelik la, frè Alexis. E m gen plizyè lòt nèg ankò nan mond evan ki rapè evanjelik m tande, gen Evens Redampti, gen gwoup Redampti an nèt, m renmen nèg sa yo, nèg yo rape byen, gen gen gwoup Apocalypse style ki gen e kòman misye rele ankò Mèt Janti, Mèt Janti m renmen m renmen misye e wi.

Wi talè a m te poze w kesyon eske gen lòt atis ot ke atis evanjelik ke w te site yo ke w renmen. Ou te reponn mwen ou te site kelke non. Men kòm pa yo di, kòm labib di ke pa gen rapò ant limyè e tenèbre, ke w toujou konsidere moun sa yo kòm les tenèbres e ke si w tande yo se kòm si ke w gentan Sijè a tenèb. Alò piske w di ke w konn tande yo, èske sa pa fè yon enpak nan vi w? Swa pou w ta dezoryante ou di mwens pou w ta chwazi yon lòt bagay? Non, li pa fè enpak, li pa fè enpak. Paske lè w se mizisyen, ou dwe tande. Men ou tande ak kontwòl. Lè w tande, lè w tande yon atis, ou pa tande l pou, pou fè, pou, pou, pou al jwenn li pou tande, pou fè sa l ap fè a. Ou tande atis lan, premyèman, travay li fè a bon. Dezyèmman, wap chache ou ka chache yon bagay. E gen anpil ipokrit vrèman vre ki di ou pa gen apò a tande, ou pa gen dwa tande payen pa vre. Yo dil nan bouch men telefòn yo plen mizik atis payen. Ou konprann? So mwen menm m ka dil, m dil piblikman. Tankou gon patnè ki rele Zomo. Msye m son bèl chantè li ye. Gon patnè ki rele Dirk bagay konsa, Wendyy fè yon mizik avèl, Leto. Msye, msye yon, sa vle di ke nèg yo, nèg, mizik yo, mizik, mizik yo fè a yo bèl. Vle ou pa, Naya Fou ka fon mizik li rive sou ou, ou telechaje l pou tande l. La a, atravè mizik sa ou ka ou ka enspire w de yon pwojè ou menm. Ou konprann? Tankou m gen yon mizik, se Blaze One m te fin tande apre sa m enspire m ekri mizik lan. Kiyès ki koupab la? Ou konprann? So, a vle di ke m gen plizyè nèg ke m renmen m tande yo. Depi w wè m renmen nèg a, te fwa li sou telefòn mwen. Mizik li sou telefòn mwen m tande l, li nan playlist mwen m tande l. So a di ke si pa gen mal nan sa, pou mwen menm pa gen mal nan sa pou tande yon atis payen. Ou konprann? Men gen anpil nèg ki, gen anpil ipokrit ki di l, yo preche l men pandan setan ke son telefòn yo e atis la. Ou konprann? Epi mizik lan sou telefòn yo men yo di kon, men lè y ap pale avè w yo di konsa ke pa gen rapò avèk tenèb. Sa pa gen rapò. Antanke mizik, mizisyen, ou ka tande yon atis ou renmen. Ou konprann? Ya, m panse ki pa pwoblèm pou mwen. Ok, e m ap ajoute, tande atis la se pa li k pwoblèm nan, men se ki enpak w ap kite ke l fè nan vi w. Egzakteman. Se èske w ap kite ke sa atis lan ap fè yo travèse w antyèman. Egzakteman. Ou di mwens èske ou jis tande l paske s on mizik, paske melodi an bèl, paske pawòl la enterese w, jis pou sa. Ya, ya, li, li, pandan m di w sa mizik, e pa tout mizik ke m tande tou. Ou konprann? Men gen pa pwoblèm m tande. E pa tout mizik, e pa tout atis, e pa tout rapè m tande. Men gen, m konnen ke premyèman m gentan konnen m gentan konnen ke m ka tande misye. Tankou ya, gade yon moun m t ap bliye. BIC.
BIC se, se, se, se m ka di ke se youn nan, se youn, se youn nan gwo, gwo, gwo, gwo nèg m suiv. Menm nan tèks li, menm nan tèks m suiv tout bagay misye. Ou konprann? Eske yon moun, eske kounya yon moun ka di ou pa renmen BIC, si wap fè rap? Wi.
Paske gen moun ki pa, ki pa kretyen sèt, men ki, ki yon sosyal moral. Exactement. Sètadi ke nan mizik moun sa yo ou pa pral jwenn yon, yon mo dezòdone ke yon ti moun pa ka tande, ke ou pa ka repete, ou di mwens ke ou pa ta ka chante. Ou gen dwa pa chwazi sijè an pou ou chante paske ou di ke objektif premyè se fè la glwa de Dye. Ou pa chwazi chante l. Men yon moun kap chante. kap chante menm jan w di avèk e e e e menm jan w di an BIC BIC. e si n pran yon lòt pou n mete bò kote l kap chante sosyal e ki plis chante an rapò avèk kriz sosyal e ekonomik ke nap viv nan peyi nou Blaze One Blaze One ya. mizik Blaze One se mizik ki ki ki touche tout moun ki touche tout kouch sosyal. Se de mizik angaje.
Egzakteman. Egzakteman. Sa vle di ke menm si ke m pa pral chante l. di ke se li menm ki sijè prensipal mwen, men sof ke tande yon mizik kap pale de politik peyi m, kap pale de òm politik nan peyi m ou di mwens kap pale de konjonkti sosyal e ekonomik ke nap viv an Ayiti, bon, se pa yon mal, selon mwen menm tou. Alò, sa se pou m kore pwendvi pa w lan. Men se ki objektif tande a. Wi, dènyè kestyon, bon.

Menm si m pa ta ale m pa konn sa ki t ap fè m pa ale. Ok, alò kesyon m nan se pa nan pa ale non. Li ale sèt, men sof ke li chwazi rete. Wi, non e sa m ap di w la, so jwenn jwenn ale a e sove wi. Tankou pandan l rive lòt bò a, li chwazi rete. Tankou l pat gen dwa pran nan otèl la, l al di l al pipi epi sa w santi a l tou, li tou ale. Li tou jete l. A di ke e bon, m panse ke antanke lòm, sa pa enposib. pou yon atis kretyen fè. Sa vle di misye son entelijan ou di. Wi, wi, yon moun ki entelijan. Paske m pa ka nan manti a mou, avè w. Mwen menm, m pa, m pa ka di m pap fè l, si m rive nan pozisyon an. Sèl Bondye pou ta fè m pa fè l, an tanke lòm. Ou konprann? Li twò, m twò piti pou m ta nèke kanpe pou m di w non m pap fè l. Wi, m ka di ke, wi m se kretyen, tou sa yo, bagay sa yo, men lè w rive, gen moman w rive la, an tanke lòm nan, Ou bat je la ou gentan chanje la ou gentan wè ou gentan bliye yon ekip bagay epi sòtan di a ou fèl bon si yon moun gendwa pa chwazi pa fèl tou antanke kretyen li gendwa chwazi pa fèl yon moun ka pa kretyen tou li pa fèl tou ou konprann sa vle di ke si yon moun fèl tou m pa pral jijel poum di son mal li ye. Men ann konsidere fasèt ki di ke ou gen yon viza sèt ke viza li pat pou yon jou sè a di ke ou kapab tounen lakay ou. Ou ka fon lòt vwayaj ankò. Paske ann konsidere ke son gwoup ki te sòti. Paske si moun nan, lòske moun nan nan sitiyasyon sa li chwazi lage pye l li menm, si n itilize tèm nan, e m ap bay Maestro J Polo yon bèl big up avèk mizik sa M lage pye m, yon bèl sijè. Wi, alò si moun nan li menm li tou lage pye l, èske ou pa twouve tou ke li se yon mal ke l fè a rès moun ki nan gwoup lan, ou di mwens a rès moun, a rès gwoup. ki ta espere al jwe a l'extérieur paske sûrement ap konnen ke li pa rantre e le fait ke l pa rantre konnya li se yon li se yon move kou pou anbasad kèlkeswa peyi an e ki gen dwa tou gen enpak sou lòt gwoup ki pral mande viza. Wi, nòmalman moun ki vin avè l yo l ap pwoblèm pou yo men pou moun nan l p ap pwoblèm. Paske si w ap fè l, ou konnen se pou avantaj ou w ap fè l. Se pa yon bon bagay li ye. M pa bay yon moun konsèy fè sa. M pa bay yon atis fè konsèy fè sa. E sa k fè tou, m pa kont yon chwa. M pa kont yon atis, yon moun ki fè l tou. Ou konprann? So, a di ke, e premyèman, e premyèman, e gen, e, dayè. Premyèman gen, gen, e, gen bagay ou fè, ilegal, Bondye p ap dakò avè w. Vrèmanvre ou ka ale, ou ka sove vrèmanvre. Ou ka sove, ou, ou ale. Men apre sa, fò w tann konsekans lan. Pase ou ka sezi wè la, ou ka sezi wè la, ou lan peyi a vrèman vre, apre sa ou vin jwenn rezidans ou, ou vin sitizèn. Epi yo tande a la, ou sezi wè yon bagay pase la, yo depòte w lan peyi w. Sa vle di ke premyèman, jan w te ale a, li pi, li, gade, li ap ankò pi bon pou w, pou w vwayaje legalman, pou w, pou w rezide lan yon peyi legalman, san ke w pa fè fwod, san ke w pa sove. Ou konprann? So, mwen m pa konseye yon moun fè l, men m pa kont tou yon moun ki fè l. Paske m pa konnen, m pa konnen ki sa rezon moun nan. Ou konprann?
Ok, sur ce point là, m ap ajoute yon ti bagay tou kout, jis yon parantèz, e yon konsèy tou avèk konfrè nou, konsè nou ki yo menm kapab genyen pou fè deplasman an gwoup pou ale kèlke pa, swa an vizit ou di mwens pou ale jwe yon pwogram pou yon rezon iks ou igrèg. Li t ap preferab, mes chers amis, ke si viza a l pat pou yon jou sèlman, ou di mwens pou ti peryòd ou t ale a sèlman, li tap preferab ou retounen epi ou menm avèk menm viza sa ke ou genyen an, ou achte yon lòt biyè ou ale epi ou evade. Paske lè sa ou pa angaje gwoup lan. Men si ke ou fè l nan moman ou soti avèk gwoup lan, lè sa ou angaje tout gwoup lan e ou bloke tout lòt manb gwoup lan. E egalman tout moun ki, tout lòt gwoup tou ki ta espere fè yon demand viza. Alò sa se yon konsèy salitè. M pa kont nou, nou gen chwa nou, nou ka fè chwa nou men sof ke, panse a lòt yo. E lè sa l ap pi bon. E, kòm nou te di l toutalè lan, se te dènyè kesyon nou, Ercil, e jistavan ke nou fèmen seyans lan, èske ou pa gen yon bagay ke ou ta vle ajoute, swa yon kesyon ke m pa t poze ou men yon bagay ke ou ta vle ajoute, e, an tèm nan pou ou? Ok.

Euhh map remèsyew e remèsye tout zanmi nou yo ki te pran le swen pou ke yo te swiv nimewo sa de J-polo show avèk atis Archil Rolwid se te yon moman enteresan ke nou te pase ansanm kote ke nou te nou tap konnen plis de Archil e ou menm zanmim ki tap gade nou nou diw mèsi e nap diw ke. Ou ka kontinye swiv nou sou sou youtube nan sou paj maestro J Polo e konsa wap jwenn J Polo show e a chak moman nap toujou avèk ou poun kapab ba ou dè sijè diferan Archil m wè ke w te gen yon mo ke w te anvi di. Wi e m pap m pap m pap m pap fini poum pa remèsye tout moun ki ki konn sipòte Archil. sou yon fòm ou yon lòt. M ap remèsye fanmi m, la famille Achille. M ap remèsye manman m, papa m, frè m, sè m. M ap remèsye Farah Belfort. M ap remèsye Widia Latifa. M ap remèsye la famille Claude, la famille Bellegarde, la famille Nortulas, la famille Achille. Moun Jeremie, moun Okay, mwen salye nou. Moun Latibonit, spesyalman moun Lyankou, mwen salye nou. Mèsi avèk ou menm kap gade emisyon sa, mèsi avèk tout fan emisyon an, m panse ke nou sot pase yon moman ki agreyab. Si gon bagay ou te swete tande nan emisyon an, ou pat tande l, map tann mesaj ou, ou ka ekri m an prive, map reponn ou. Depi w ekri m oubyen rele m wap jwenn mwen pou n ka pale ansanm. Mèsi paske w te pran tout tan w pou w te gade e pou w te tande avèk nou. E mèsi avèk Maestro G-Polo pou envitasyon an, mèsi avèk G-Polo Show. e se te yon plezi e m panse ke kay la se kay mwen li ye depi n bezwen m rele m m ap pase nan kay la. Dakò, merci yon fwa de pli Archil, merci zanmi nou menm ki tap gade nou, pa bliye like paj nou Maestro J Polo, abòne avèk chanèl lan si w potko fè sa, e egalman tou pa bliye pataje videyo nou yo, kòmante, di nou sa ke w anvi di nou an. Tchaw tchaw, a byento.